Pa egzanp, manje. Lè moun grangou se yon bezwen ki nesesè e moun konnen li bezwen manje. Bezwen yo kapab bezwen fizik, yo kapab bezwen mantal e yo kapab bezwen sosyal tou. Bezwen sa yo nesesè anpil pou moun. Lè moun pa gen satisfaksyon de bezwen sa yo, se yon pwoblèm. Se sa k fè tout peyi ki gen dirijan tout bon vre, yo travay pou kreye de meyè kondisyon pou sitwayen peyi a. Se sa k fè lè kandida yo ap fè kanpay, Pwogram nan trè enpòtan pou sitwayen yo. Avan yo vote fò yo konnen ki kandida ki gen plan pou satisfè bezwen yo. E lè kandida fin eli, y ap kontwole si li respekte pwogram li an alaletr. A wi, pou yo ka sanksyone l. Bezwen sa yo divize an senk kategori. Premyè kategori a.

Senkyèm kategori a se bezwen de se reyalize. Premyè kategori a li pale de bezwen vito. Bezwen vito se de bezwen de baz, de bezwen fizyolojik. Bezwen sa yo se de bezwen ke satisfaksyon yo enpòtan oubyen nesesè pou moun kontinye viv. Manje, bwa. respire, dòmi e loje. Lè yo pale de manje e bwa, se pa manje raman, se pa manje e bwa yon fwa pa jou, se byen manje, manje pou kapab an bòn sante fizik e an bòn sante mantal. Bezwen manje e bwa la, li mache ak bezwen elimine a. Elimine dechè ki nan kò w tankou twalèt ak pipi. Eske bezwen sa yo pa poze pwoblèm pou pèp ayisyen? pandan nap pale la nan fèm konnen pou byen dòmi respire ak kenbe tanperati kòporèl e loje moun bezwen loje nan yon lojman men yon lojman desan nan yon ti kay pwòp antan ke moun nan yon anviwònman adekwa lè nou di adekwa ki konfòm ki respekte prensip sanitè yo ki reponn ak tout bezwen yo. Eske li konsa pou pèp ayisyen nan fèm konnen. Se lè gen satisfaksyon nan premyè kategori a dezyèm kategori a pral vini ki se bezwen de sekirite e pwoteksyon nou tande bezwen de sekirite se bezwen de sekirite fizik e sikolojik. Sa vle di moun pa sipoze ap viv nan enkyetid, nan pè an pèmanans. Moun pa dwe viv nan yon anviwònman kote li pa gen sekirite, kote li santi li s on lese pou kont, kote lavi li menase. Moun pa ta dwe viv kote li pè pou yo pa kidnape l. Li pa nòmal pou yon moun ap viv san pwoteksyon kote leta demisyone. Se lè moun santi yo an sekirite yo gen tan ak eta despri pou chèche lamou e lapatenans ki se twazyèm kategori a. Lè bezwen damou e dapatenans. Tout moun bezwen santi ke moun ki bò kote yo renmen yo. Tout moun bezwen santi moun nan kominote yo renmen yo, aksepte yo pou moun yo ye a. E ki gen zanmi ki gen estim pou yo e ki ba yo valè. Si li pa konsa, w ap kreye de monstre anndan sosyete a. Bezwen lapatenans nan kominote a, sa enplike aksepte lòt moun nan kominote a avèk tout diferans yo. Nou tout pa ka menm jan e nou tout p ap ka fè menm bagay. Poutan se kontrè nan sosyete ayisyèn nan. Nou pa renmen moun, nou jalou, nou egoyis. Nou pa valorize moun, nou toujou ap chache moun pou nou bese. Nou pa ankouraje moun, menm pwòp pitit nou, nou gen difikilte pou nou montre ke nou renmen l. Nou pa p di l nou renmen l e konbyen de fwa ke nou renmen l. Nou toujou ap chèche defo kay moun. Lè yon moun ap fè efò, nou dekouraje l. nou anvye de moun nan. Nou plis ipokrit. Ki rezilta n ap atann de yon sosyete ki ap fonksyone konsa? Pou antre nan katriyèm kategori a, se lè pwoblèm de baz yo jere. Lè gen lapè nan vant, gen lapè nan tèt. W ap viv nan mitan moun ki bay moun valè yo merite, ou santi w konfòtab. Se lè sa a ou ka pale de bezwen destim de swa. Se yon lòt dimansyon, se yon travay ki yon ti jan pèsonèl tou. moun nan santi li se yon moun ki itil, li santi li se yon moun yo apresye e li santi li se yon moun ke yo konsidere. Li vin genyen yon sètèn konfyans e li respekte lòt moun, respekte lè valè, eksetera. Se apati de la akseptasyon de swa a kòmanse. Chak moun ta dwe kapab eksperimante de lestim pou tèt li e santi ke lòt moun genyen konsiderasyon pou li. Nan yon peyi kote moun pa ankouraje moun, moun toujou ap souzestime moun tankou Ayiti, la ankò se enpe difisil. Sa mande pou tèt ou byen plase sou zepòl ou. Se lè ou kwè nan tèt ou e ou travay pou sa tou. Paske pou kwè nan tèt la, fò tèt la pa vid tou. Lè sa a, ou ka pase nan kategori bezwen de se reyalize. Ki se senkyèm e dènyè kategori a. Paske lè tout kondisyon yo reyini, ou ka chwazi ki sa ou vle fè. Ak kisa ou vle ye? Aprann plizyè bagay, devlope yon ansanm de valè, lè sa ou ka deside ki direksyon ou vle bay lavi ou, chwazi ki responsablite ou vle pran. Se pa yon travay kap janm fini, pase on pe toujou reve, sa depan de la pèsòn e de son anbisyon.